Mwen te toujou di nou medam se mesye kan lè a rive kan jou a eben li menm li rive tout nèg kap fè gwo gagann tout bandi ak zam kap eben fè gwo lestomak kap frape kò yo kòm kwa lapolis pè yo eben anpil nèg pral kòmanse gen dyare Enben nan moman nap pale la zanmi konpatriyòt TV lakay yo fòk nou diw sitiyasyon an li menm li konplike nan men viv ansanm e selon enfòmasyon ke nou genyen nan nan chak baz ou pase ebyen ou jwenn de twa e dizèn sòlda ki yo menm deside pou remèt zam de nèg ki te gen djwed kondane nan tèt yo kòmanse ap taye djwed De nèg ki te gen move cheve kontinye kontinye medam e mesye ap mete douk pou fè ti cheve yo swa, de nèg ki te gen tatou sou yo la kòmanse ap retire tatou pou wè kòman yo kapab vin sanble ak moun, ase nèg sa yo nou pat kwè yo kòm moun, nou wè nan ki eta yo ye. Eben jodi an la viv ansanm e depatcha. E fok nou bat bravo pou Jakadè mete avek ebyen e Vladimir an parezon medam e mesye ki fè gwo netwayaj sa anndan viv ansanm. Lot gwo nouvel nou pote pou ou konsènan ebyen 7 fevriye kap vini la e jodi an ki se 22 janvye 2000 e 26 lan e fok nou diw neg CPT yo neg yo floch Alix Didier Fizeme E nèg yo nan gwo panik la a tou paske gen anbasad amerikèn ki yo menm eben koupe viza tout nèg ki siyen rezolisyon pou kapab flòch fizeme. Tout nèg sa yo san viza nan moman an. Eske sa a ta dwe yon pwoblèm? A se mesye se Ayiti nou ye se la n ap fè milyon m pa kwè koupe viza nou ta ka yon pwoblèm ki mele nou viza nou koupe Men tèlman ti nèg nwè e sitou nèg ki chèf an Ayiti, yo tèlman sousou blan, yo tèlman sibaltèn, yo tèlman anba djòl blan, kidonk sa a la sèlman pou fè yo pa dòmi paske yo koupe yon vye viza. Hum! Enben fò nou di w, jodi an la a, Alidis Defize menm si yo tonbe selon tout enfòmasyon, paske nèg CPT yo di yo pa pran nan presyon blan an e blan an li menm bay gwo presyon, nèg yo di zafè sa pa anyen, Nèg yo flòch fize me e nan moman an la a tou fòk nou di w lavi ebyen Vladimir Paraison an danje lè n di an danje pa paske nèg yo pral touye misye men nou konnen depi fize me tonbe ebyen Paraison li menm tou l ap tonbe e gen moun ki di ke se paske nèg CPT sa yo bezwen pou ensekirite a kontinye pou yo kapab ogmante oubyen pwolonje pouvwa yo apre 7 fevriye. Eske se sa l ta ye? Nou pa konnen, donk se kesyon k ap poze. Nou pral envite w gen plis detay. Pierre Espérance pale tou, an n tande. Fòme yo. Ebyen enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a onivo de peyi Dayiti, ebyen n ap di w ke se onivo de konsèy prezidansyèl Ebyen e cpt ebyen kote ke te gen gwo rankont ki te arive òganize ebyen ayè gen 5 manb nan konsèy prezidansyèl la ki siyen on rezolisyon ki vize pou yo revoke premye minis Alix Didier Fils-Aimé an depi dè menas de lanbasad dè Etazini an Ayiti konsèy prezidansyèl de tranzisyon an ki siyen ebyen nan sware mèkredi 21 janvye 2026 yon rezolisyon ki tande a revoke premye minis Alix Di de Fils-Aimé, 5 konseye prezidan, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean, ebyen Louis Gérald Gilles, Edgar Le Blanc Fils et Smith Augustin, se yo menm ki se sinyatè ebyen rezolisyon sa ebyen selon tout enfòmasyon yo peu avan sinyati ebyen rezolisyon an anbasad dè Etazini an Ayiti yo menm nan yon mesaj yo mete otorite ayisyèn yo an gad kont tout evantyèl ebyen chanjman ebyen nan konpozisyon ebyen gouvènman N ap toujou rete nan menm kad dosye sa a epi n ap di w ke objektif Etazini pou Ayiti rete etabli yon nivo minimòm sekirite ak estabilite. Ebyen nenpòt tantativ konsèy prezidansyèl ebyen e tranzisyonèl KPT a ki pa eli ebyen ta fè pou kab chanje konpozisyon gouvènman an ebyen nan etap manda li ki trè avanse konsa. Etazini ta konsidere li kòm yon manèv pou febli objektif sa a e pa konsekan ebyen li ta nul e san valè. Etazini ebyen li menm ki ta konsidere ke nenpòt moun ki sipòte yon inisyativ destabilizasyon konsa ki an favè gang yo ebyen ta aji kont enterè Etazini ebyen rejyon an ap pèp ayisyen an e li ap pran mezi ki apwopriye kòmsadwa ebyen daprè nòt anbasad Etazini an. Ebyen jan ke nou di'w li ebyen se sa ke yo menm yo sanse e pale yo di objektif Etazini ebyen e li menm ebyen se o nivo de minimòm sekirite avèk stabilite ebyen e desizyon anbasad amerikèn. Genyen tou konseye prezidan yo ki pa sede avèk presyon amerikèn. Ebyen yo te eseye rele 2 e nan konseye yo 2 zè di maten.

apoze sinyati li ebyen trè ta nan sware mèkredi a. Rezolisyon sa ki dwe achemine jodi jedi a o près nasyonal pou piblikasyon ebyen selon enfòmasyon yo si Laurent Saincy refize òdone an dwa e dokiman o près nasyonal ebyen yo riske pou yo ekate l pa konseye prezidan ebyen majoritè yo. Ebyen konseye prezidan Smith Augustin ki li menm ki di ke Li pa ka ap pran presyon ebyen o nivo de chaje dafè ameriken an ebyen misye yè swa ebyen li di ke li poze sele l ebyen e nan kad revokasyon a e di ke li pote sinyati li ebyen li di ke sètensi ke on dirij on peyi an bon pa kapab ap imilye dèzòm deta ebyen sou pwòp teritwa l ebyen sa li dwe kanpe Enjerans la li dwe gen limit li, se Mesye Augustin Smith ki li menm e ki tap pale daprè rapòt on pwòch e konseye prezidan e ki li menm ki te e trè klè nan kad dosye sa. Nap toujou rete Salomon e nan menm kad dosye sa tou e mesye CPT yo ke jan ke n te di li tout moun konnen l yo revoke Alix Didier Fils-Aimé e misye li menm li pa Premye minis ankò. Malgre presyon anbasad ameriken t ap bay, nèg yo voye minis la ale kanmenm. N ap raple w, nan yon nòt yo te pibliye sou kont Twitter yo, anbasad la, mèkredi 21 janvye 2026 la, anbasad Dèzetazini, Pòtoprens, li te frape men li sou tab la e pran pozisyon dirèk objektif Etazini. Pou Ayiti rete etabli yon nivo minimòm sekirite ak estabilite, nenpòt tantativ Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon k ap ete a ki pa eli e k ta fè pou kab chanje konpozisyon gouvènman an nan etap manda li ki trè avanse konsa, Etazini ta konsidere li kòm yon manèv pou kab febli objektif sa e

de rebelyon Salomon. Bon, e Pradel, e jiska prezan, e gen batay la kontinye ap fèt la, gen gwo reyinyon k ap fèt, e manm konseye yo, e yo menm, e pale, yo kapab destitiye, e, e premye, e Pradel de Laurent Saincy, e la ankò, nou menm, nou, nou pa gen pwoblèm avèk sa, Epi mwen gen de refleksyon k ap fèt lè m tande gon moun k ap di, monchè, se ni cpt ni Premye Minis pou ki ale. An n fè analiz la byen. Ou pa ka. CSPN nan dwe pran dispozisyon pou pou chèf lame a avèk chèf lapolis la pran kontwòl Vila Dakèy, retire sekirite tout manb cpt yo epi parapò avèk tout sa yo fè jan yo kraze peyi a. Yo vòlè, yo piye, enben ya degaje yo ke yo jwenn de konpayi sekirite ki pwoteje espas ke yo rete. Cpt a deside lage peyi a nan katchou boumbe lè yo ap pran on desizyon swisidè ki pa pral okenn kote e se tèt yo, fanmi yo avèk pitit yo ke yo pral bay kap kap ap kap bay ap bay pwoblèm. Natirèlman mwen di sa, se paske tou senpleman, se pa mwen ki te mete yo la e yo te toujou, tout sa y ap fè yo te toujou ap mande bòs yo, yo te toujou konsidere e se entènasyonal la ki bòs yo e se yo menm yo te toujou e tande. Kòman w ta kapab imajine w a 2 semèn de echeyans cpt a, yon cpt ki enplike nan skandal, yon cpt ki echwe, ki pa gen okin lejitimite, lè nou di lejitimite, e m p ap pale de lejitimite legal, men n ap pale lejitimite ke yo ta dwe pran e bò kote sektè ki te mete yo kote yo ye a, e sosyete a, yo pa kenbe kontak ak sektè yo, a leksepsyon de sektè prive a ki pa desolidarize l avèk. reprezantan n nan e tout lòt manm cpt ki e votan yo tout sektè yo e desolidarize yo avèk ki moralite Pè esperans pè esperans banm diw ki enfòmasyon nou te gen yè swa e wap di nou si li evolye sa nou te konnen se ke nan premye tan te gen anpil rankont ki te fèt yè te genyen nan premye tan 5 konseye prezidansyèl, Leslie Alphonse Jean, anfèt Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, Louis Gérald Gilles, Edgar Leblanc Fils epi Smith Augustin ki te siyen yon rezolisyon. Yo ta pral di nou palaswit Smith Augustin ta pral fè retrè de sinyati l nan rezolisyon sa ki vize a ranplase premye minis la. Men maten an la nou leve nou aprann ke sa nouvo e mande manb CPT a n ap tann yon konfimasyon ke Smith Augustin ta retounen sou retrè a e ke l ta retounen siyen rezolisyon sa a pou voye Alix Didier Fils-Aimé ale e prezidan kòdonatè cpt a li menm tou gen yon gwo bout lèt pou li te sòti yè swa kote ke li di li opoze a tout chanjman k ap fèt nan gouvènman an e se pratikman menm pou pozisyon an tou pou ameriken yo. Maten an la a ki sa ki enfòmasyon an selon sa ou menm ou genyen kòm enfòmasyon? Anvan w bay enfòmasyon an, ou dòmi tò ou leve bonè. Se sa ki enfòmasyon an wi. Se sa l ye e. Mentnan sèl sa ki e piblik ki konu nan tout sa ou di la yo se lettre Laurent e Saincyr la men se vre yè yo. Avèk nòt anbasad amerikèn nan. Alò wi, m ta pale de CPT.